Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, mwen salye nou dans le précieux nom de Jésus li menm ki gen tout pouvwa. Nou di Bondye mèsi le fèt ke nou dòmi nou leve, men se yon gras, se yon benediksyon a chak fwa ke nou gen opòtinite sa. Fok nou kapab di Bondye mèsi ap mèsi pou amoul, fidelitel, grandèl, sal ye, sal fè, e sa lap kontinye fè. Alò nou konnen vwa sa deja epi nou konnen non sa tou. Se frè pa nou, frè Jean Marie li menm ki toujou vini avèk meditasyon de la parole de Dieu de lundi a vendredi jodia se twazyèm sòti nou pou semèn nan se avèk anpil kè kontan, plezi, lanmou poun kapab vini avèk. An meditasyon de la pawòl de Dye. Nou di Bondye mèsi paske nou pase yon trè bon jounen nan travay nou retounen timoun nou jodi a e nou te kapab di ke pat gen lekòl men tout moun te lan kay la pa gen ankenn aksidan k rive pa gen malè nou di Bondye mèsi pou sa e kèlkeswa sak te rive a Li t ap toujou rete efektivman sou volonte Bondye paske se Bondye n ap sèvi. Li di, Tout sa k rive nan lavi w se sou volonte l. Lè w ap sèvi Bondye, tout sa k rive nan lavi w se sou volonte l. Se pa mwen k di l, se li menm ki di l lan pawòl li. Mè frèzesè, ami dan Lesenyè, fòk nou kapab efektivman fè sa a. pou nou kapab di ke kèlkeswa sa k rive a, gen moun ki pa dakò lè yon bagay mal rive yo, men m vin fè w konnen ke se pa ou menm ki chwazi pou bagay la mal rive w, lè gen kèk bagay ki rive w, se pou laglwa de Dye kapab manifeste, ebyen se konsa ke l ye, gen moun ki pa dakò l, gen anpil moun ki di ke yo pa fin konprann, ebyen w ava mande Etyèn efektivman lè yo t ap lapide l la. Ebyen, li te wè Bondye, li te wè Jezi Kris chita adwat Papa l. Se sa k fè jodi a m ka genyen pou m kapab pale la. Gen anpil moun ki mouri pou levanjil, ki ap, ki ap, ki ap fè chemen ni dan lemonn antye. Tit meditasyon nou aswè a ki se, Se lè w an Jezi Kris, se lè w gen Bondye, ou genyen bon konprann. Lè w pa gen Bondye, ou se yon moun ki sòt. Lè w gen Bondye, ou se yon moun ki gen bon konprann. Lè w pa gen Bondye, ou sòt. Kote w jwenn ansanm avèk pawòl sa a, frè Jean Mari? Ebyen, pawòl sa a, nou jwenn li lan Pwovèb 15 vèsè 14. Yon moun ki gen bon konprann toujou ap chache gen konesans, men moun sòt pran plezi li lan pale koze san sans. Parol di Senyè. Selèske Pè an Jezi Kris nou diw mèsi, mèsi pou fidelitew, mèsi pou grandèw, mèsi pou kapasitew, mèsi pou sa w ye, sa w fè e sa wap kontinye fè, mwen diw mèsi paske w toujou pwotejem, ou toujou mete pawòl lan bouch mwen e w toujou sèvi ansanm avèk. Mwen menm Senyè Dye mwen se pevese a, men ou menm ou se dlo a pou kapab pase lan mwen menm, pou ke ou kapab awoze e tout sa, tout plenn ki pa gen dlo pou yo awoze, tout sa ki manke pou fèt Senyè Dye, se ou menm ki genyen kapasite, se ou menm ki gen tout otorite, se ou menm ki kapab fè tout bagay, toujou sèvi avèk pitit gason w Senyè Dye, paske bon konprann. Lespri bon konprann nan se lan ou menm ke l sòti, fè ke m toujou genyen Lespri sa a, Senyè Dye. Mwen beni non ou, mwen rann ou aksyon de gras, ou menm sèl ki merite, paske ou se Bondye, ou se Bondye ki san parèy, ou se Bondye ki toujou la e ki pap janm pa la. Mwen di w mèsi paske ou pa janm, ou pa janm chanje. Beni meditasyon an. Beni chak grenn moun ki pral tande meditasyon sa a. Beni frè Jean Marie ou menm ki konn abitye beni l, w ap kontinye beni l. Nou pa priye w an kalite de moun ki bon, ki jis, men m priye w se nan presye non de Jezi, a lui sèl swa laglwa, lonè, o syèkle dè syèk. Amèn. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, mwen retounen salye nou ankò, dans le presye non de Jezi, li menm ki gen tout pouvwa, e nou santi nou kontan e. Nou pa ka Nou pa ka di kòman ke a chak fwa ke nap pote meditasyon de la parole de Dieu, ou konn wè yon bagay ke ou vrèman kontan wap fèl pou la premyè fwa, epi tou ou vin pran plezi ou toujou ap fèl, men se kòmsi m ta di w ke se tann map ret tann kilè lè a li menm li rive poum kapab vini avèk meditasyon de. La parole de Dieu Ala bèl bagay se lè lòske Bondye renmen moun nan epitou l sèvi ansanm avèk li. Lè Bondye renmen w, li sèvi avèk ou, m pa di l pa renmen lòt moun nan, men toujou mete nan tèt ou se ou menm Bondye plis renmen ke tout lòt moun nan, paske afè Bondye li pa inifòm, jan kou jan l sèvi avè w la l pa sèvi avè mwen menm konsa, e jan l sèvi avè nou li pa sèvi avèk yon lòt moun konsa. Sentespri pa inifòm. Jan nou di an, depi yon moun pa lan Bondye, ou se yon moun ki sòt. Paske depi ou pa lan Bondye, ou pa ka genyen bon konprann. Poutèt ki sa frè Jean Marie vini ansanm avèk pawòl sa? Genyen de seri de moun wap gade, ou wè moun nan. Li pale byen, lè lap esplike w yon bagay li esplike l byen, men o fon lè w vin ap pale avèk moun nan ou wè moun sa a se yon moun ki kwè lan mistik, li kwè ke lwa yo yo menm pi bon ke pawòl Bondye. Menm lè moun nan ap esplike w yon match, li pa di w ke moun sa a li jwe menm jan avèk yon anj, sanble ti nèg sa a li wè avèk Jezi Kris, Menl diw nèg la jwe tankou yon dyab li fòk e dyab la ki li menm kil mete sa se moun ki pa genyen bon konprann lèw gen bon konprann ou pap janm se yon moun ki ògeye lèw gen bon konprann ou pap janm se yon moun ki efektivman ap chache pou kapab gen diskisyon avèk moun e lèw gen bon konprann ou toujou ap chache konesans. Pardon, moun ki gen bon konprann toujou ap chache konesans. E konesans ou bezwen pou kapab konnen, pou ke ou kapab gen bon konprann nan, se se konesans de la pawòl de Dye. O alelouya! Without the konesans de la pawòl de Dye, ou pap kapab genyen lòt konesans pou fè chapant, ebenis, pou fè enjenyè, agonòm. Ou te mèt te ekselan ladan yo, Pi devan w ap jwenn yon moun ki ankò pi ekselan ke ou menm. Oubyen ou gen dwa ekselan ladann ou ògeye. Oubyen ou gen dwa ekselan ladann ou se yon moun ki pa pataje. Men lè w gen bon konprann ou ap gade w ap ekselan nan tout sa w ap fè paske ou gen bon konprann de la parole de Dieu. Ou gen bon konprann pou w konnen ke lè w gen yon bagay ki lan tèt ou ou pataje l. Ou gen la parole de Dieu Bondye pase atravè ou menm ou pran rezo yo sa vle di ke w pran YouTube. Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, ou pran l pou w kapab pale lapawòl de Dye. Kit se yon moun ki tande w, kit se de moun ki tande w, men genyen moun ki tande w kanmenm. Ou pap pa jwenn moun ki pa tande w. Lè sa a, moun sa yo yo menm ki plonje. Efektivman nan fè nwa, ki se son de moun ki pa genyen konesans de la parole de Dieu, o fur a mezi y ap tande w, epi tou kounye a y ap di ke yo ta renmen pou yo ta vin menm jan ansanm avèk ou. E si w ap, ou menm, ou son moun w ap pale sou rezo sosyo, moun joure w, ou vle pou joure moun nan tou, se paske w pa genyen konesans de la parole de Dieu. Men frè e sè, levanjil chanje moun. Levanjil fò ke menm ou menm ou tande yon moun kap pale de ou, ou oblije di eske se eske se entèl vre? Eske se mwen ou fè sa a Bondye? Eske se mwen ou fè genyen bon konesans sa, bon konprann nan? Pou moun ap pale byen de ou menm, pou jan ou konnen ou doubout, pou jan ou konnen ou pa janm dakò avèk moun, pou jan ou konnen ou menm pèsonèlman, Kòman w pa respekte ankenn moun nan levanjil la fò w vin swa. Respekte pa vle di pè. Respè ke w bay yon moun li pa vle di ke se pè w pè moun nan. Nou nan anpil difikilte oubyen nou nan gwo difikilte avèk anpil moun ki konnen yo se gwo filozòf yo se gran savan men yo kwè nan mistik yo pa respekte moun yo kwè nan pakèt liv ke yap li Yo pa genyen konesans de la pawòl de Dye, paske ògèy yo fè yo konnen ke yo menm yo pi gran ke tout moun k'ap pale yo, yo pi konn li, yo pi konn ekri, yo konn, yo gen konesans ke tout moun yo. Ògèy fè ke yo pa ka rive kote pou yo ta rive a. Men ou menm k'ap sèvi Bondye. Bondye pa renmen wè moun ki ògeye. Se sa k fè l di nan Pawòl li, Moun ki bese l a leve l, men moun ki leve l a bese yo. Bat pou w toujou bese w devan Bondye. Ou pap janm wè Bondye w ap rete konsa pou w di, O Bondye, m bese devan w. Pi devan ou wè gen yon moun. Paske w wè l pa byen abiye, l pa byen kanpe, epi tou kounye a w pran tonbe joure moun sa a. Ou pa konnen si se Bondye ki degize l, ou pa konnen si Bondye li menm ki voye moun sa a pase sou chemen w. Pa ògeye men frè e sè, ou pa ka yon moun ki legliz, Epi tou pou w kite ògèy, se youn nan bagay k ap fè w pap eritye wayòm syèl la, ou ògeye twòp. Gen moun ki konn li, ki konn ekri, ki li nan ti lèt fen, men ògèy fè ke yo pa kapab efektivman ebyen pataje sa yo konnen an. E yon moun ki efektivman ki genyen konesans de la pawòl de Dye, Oh alelouya tout Saw genyen wap kapab patajel ansanm avèk moun wap patajel avèk moun poukel kapab rive pi lwen e si ou bezwen pou kapab reyisi fè sa ebyen se nan sa pouw kapab di ke ebyen pa gen pwoblèm banm pataje konesans sa avèk ou mwen retounen di ou ankò ke Sa w bezwen, pawòl ou bezwen pou w kapab konnen an, ebyen se lapawòl de Dye. Se li menm ki pral vè w, pral fè w genyen bon konprann nan. Se li menm k ap fè w gen konesans lan. Se li menm k ap fè w bay moun respè a. Se li menm k ap fè w pa ògeye a. Se li menm k ap fè w pa chanèl la. Se lapawòl de Dye. Men lè w pa genyen l ou vin tankou yon moun sòt. Ou vin tankou yon moun sòt. Kòman w ta vle fè yon pwofesè a linivèsite k ap anseye moun, tout moun konnen ke l gen yon degre, li gen yon mastè, men l se yon moun ki sòt? Sa k fè l sòt? Paske li pa chwazi bon chemen an. Lè w pa chwazi, depi w pa chwazi bon chemen an, kèlkeswa moun ki pa chwazi bon sa a, se yon moun sòt ke l ye. Pwen ba. Fini! Kèlkeswa moun ki pa chwazi bon sa a. Bon kris la son moun sòt ke li egare nèt fini moun sa son moun ki egare paske li pa chwazi bon sa lè Bondye chwazi ou se pou di je Bondye men mwen me vwasi fèm jan ou vle fèm sa ou vle jan ou pito paske li chwazi ou apòtre Paul son moun ki te se yon moun ki te konn pale anpil. Jiskaske lè l rive a Atèn, yo di, Dou vyen se gran diskouè? Men, li te dakò pou l te defèt li. Li te dakò pou l konnen ke tout sa l t ap pran nan men Gamayèl yo pa t pi enpòtan ke lapawòl de Dye. O, alelouya! Tout fason ke yo t ap anseye l nan lalwa, nan Sanedren, nenpòt fason yo t ap anseye l la, lè l vin jwenn Jezi, li vin pale pi byen, li vin konprann moun pi byen. Yo te pran Sòl de Tas la pou yon lòt bagay. Men lè se Paul la se janti paske Saul de Tarse li menm se brigan li ye men Paul se janti gen moun lè l fin konvèti yo wè l yo di men Saul li di non m pa rele Saul ankò se Paul ke m rele jodi a chanje non w non pitit chanje non w non gason m chanje non w non w ap di w konn li w konn ekri w pa ka panse Ou pa ka reflechi byen, ou sèlman wè pwòp tèt pa w senpleman. Ou wè fanmi w senpleman. Lavi a pa redije an sa senpleman men frèzesè, men li redije avèk ou menm ki genyen konesans, ou pataje konesans ou avèk moun. E pou ou kapab pataje konesans ou avèk moun, fòk ou se yon moun ki genyen konesans de la pawòl de Dye. Sa w genyen an, w ap kapab pataje l ansanm avèk moun. Ke Bondye gade nou, ke Bondye pwoteje nou. E ke Bondye beni nou! Pa sèlman nou menm men nou menm avèk tout fanmi nou pase yon ekselan men vrèman yon ekselan nwit dan le presye non de Jezi li menm ki gen tout pouvwa a nap pale demen si Dye ve bone nwit dan le Senyè.